Hey guys kòman nou ye kòman nou ye So m janm ap clean yon kòy So pandan m ap clean kòy la la m twouve ke kòy sa vrèman bad li vrèman sal M ap moutre nou yon ti efè kòman yon klòy clean kòman nou ka fè yon clean kòy kote ke nou pa bezwen demoute kòy la nou pa bezwen desoude li pou nou mete l deyò paske gen de fwa si tèlman kòy la ansyen depi wè l desoude kòy sa monchè menm ke w mete l back anndan w resoude l. Li pa pou lontan paske kòy la gentan gen twòp tan pito ou fè travay la kote li a epi sal fèl fè ou fè esi a mache paske gen de fwa kòy la si tèlman ansyen si tèlman ke li bat li vrèman pa fin ok depi ou al nan desoude kòy usa pou al lavel deyò pou al rebay li son tan pèdi se yon kòy kòmsi m ta vle di w pou mwen a san pou san son kòy ki ki pou chanje map montre nou anlè kòy la li pa mal men anbay kòy la vrèman vrèm vrèman bad map montre nou kòman l ye. E nou kapab wè sa m ap di nou an kote ke m va fè yon ti clean up ansanm avè nou. Men pou mwen se yon kò ki merite chanje. Ou konprann sa m vle di nou? Men kò la. Nou wè anlè l. Nou wè glas ladan l. Sa vle di ke se pa yon kò ki ok. Gade nan kò w la, twòp glas. Men anba l. Fò ti moutre nou anbal, mi anbal. A vezi anbal. Pa fin bon, se pou an bon kòy. Ki oke. A pon ti imaj tou piti. Moutre nou, kòman ke. Map kli ni men pou mwen, ki pa bon. Li pa bon kòy, wè.

Avan kò ou jès fè travay la kote li a, men pa mete l deyò. Li kò la twò ansyen. Ou wòl de soude kò sa mete l deyò. Li pa soude, li menm ke soude pa wòl gen lik. Fè ki ta wouye twòp nou wè jan kò la wouye, bon montre nou. Kò sa rouye twòp. Se pa yon bagay ki twò bon. Nou wè kò la. Gade kò la. Ou nou wè jan l rouye. Se pa yon bagay ki twò bon. Pou n al desoude al fè travay deyò. Pase lè pou soude l pa gen pwoblèm. So. Montre nou anlè a. M ap kontinye.

Lè w fin fè l, lè m fin spre la konsa, m fin spre la konsa, m va moute nou byen, ou kapab tcheke jwen w a, nou wè glas yo men. Gade bout glas anba a la. Li pa ta sipoze konsa gen twòp glas. Nèg yo pa mache konn tcheke tcheke tout bagay yo. Konn vreman tcheke tout bagay yo pou ke Ou ka fè travay la vin pi meyè, vin pi fasil. Men pou byen di w mwen menm, dapre ide pa m, yon jan de kòy kon sa nan nivo sa l rive la, sa s on zanmi w fè yon travay pou li w ka sove l. Men, se pa yon bagay ki vrèman, wè la nòt lan, se pa yon bagay kòmsi ki vrèman se gade gade sa k te ladan l lan. Nou wè, li bon. Sa vle di se pa yon bagay kòmsi ki vrèman sef pou w al fè yon djòb ka yon moun pou w al fè yon bagay kon sa paske. Kèlkeswa jan l ye, de twa mwa apre moun nan gen dwa rele w, menm pwoblèm nan kapab parèt ankò paske li pa vrèman fin sef jan ke w ankò wè gen tout difikilte sa l gen tout pwoblèm sa yo pwoblèm sa yo pa gen anyen kòmsi w pa fè avè l. Pa gen anyen kòm si w kapab fè avè l, se di e dyès. Fin fè travay la, fè aranjman. Lè fini pou mete l nan nivo, w ap mete l la. Lè gen m branche sou bon riks, m fè li pou m ka m ka montre nou men se pa yon bon bagay li ye paske m pa ka rive nan nivo sa. Se yon bagay ki pou.

I'm just take this little video for you see this your upstairs look this your upstairs look at this side you see very bad please really think about that it's really not good it's really not professional no more it's not a good sign it's not a good thing for me I think this system need to change Is all over the place. Hey hey hey guys, koman nou, koman nou, koman nou. Uh, nou konon mwen deja se Johnny Passy, Joseph Johnny Baptiste. So, je dam meni m'esplike nou yon ti bagay ki trez important, yon eksperyans ke mwen sot fè la map dje share eksperyans la avè nou. Uh, kote ki Ou dekouvri yon esi, ou konn wè kòmsi lè ou lakay ou, ou gen yon esi, esi a pa. L ap mache men tankou l ap choute è a. Men lè kote kòmsi ou mete moun kote pou lè a soti a, ou wè kòmsi li pa gen fòs epi li kòmsi lè a soti vrèman fèb. Tankou gen anpil efè ki kapab fè sa. Tankou dèfwa depi ou wè kòmsi filtè yo vrèman sal anpil epi ke lè filtè a sal anpil. li kapab enpeche esi a pou lontijan mache jan poul mache e dèfwa tou bezwen tcheke filtè w pou clean filtè w men pou chanje l prèske chak mwa ou chak mwa edmi sa pral depan si w gen chat lakay ou si w gen chen lakay ou ou bezwen chanje l chak mwa ok lòt efè ki gen ankò nou konn wè lè nou parèt deyò a nou wè e pati tiyo ki deyò a gen yon pati ki nan esi deyò a gen yon gwo gen yon piti e nou kapab wè gwo a li menm Dèfwa si n wè gwo a rete li fè li fè glas se pa yon bon siy li ye. Depi n wè gwo a fè glas kapab gen pwoblèm gen enkonvenyan ou kapab manke gaz epi kapab si motò w mal travay tou bay sa konpresè w mal travay li kapab ba w ti enkonvenyan an. E gen de deta m pa twò vle antre paske se ke nou vrèman pa nan nivo a nou pa bòs nou pa vrèman kapab konprann m kapab ba nou ide ki bon pou kòstòmè men bòs m pa ka esplike twòp bagay. Sa ki rive ke depi n wè esi a fè glas deyò a li se yon move siy. Bon men si n gad nou wè tiyo k ap rann nan kay la tou nou wè l fè glas tou se yon move sin li ye paske gen de tan ki m rankontre e m wè jan de sitiyasyon sa yo sitou lè mwa fredi lè mwa chalè sa yo ap antre e si y ap travay plis ou bezwen kòmsi plis kapasite ou bezwen plis bagay pou pou ou ranje li sèke se sa ki fè ki kapab fè ke ou wè dèfwa li fè sa Men komsi se pa pou di yon bagay ki konsa non men li trè enpòtan e li bagay so ou kapab wè li fè glas kote ke li fè glas li kapab plis bezwen gaz men li bezwen plis pou ou voye je je sou li ke m wè anpil efè sa yo kote ke m pral montre nou kòman ke li fè glas nou kapab konprann pou ke nou wè sa ke m ap di nou an se ke depi w wè l konsa se ke ou nan nivo kote ke ou vrèman bezwen yon moun ki konnen ki pou vin gadel pou ou paske a dimoman ke wèl gentan rive nan nivo sa gon bagay ki pa nòmal se ke ou bezwen tchekel pa kite lap mache lap bagay plis paske kòmsi wap santi li boule kou an wap bagay men se pa pou di son bagay ki ap vreman fikse fikse vre kòmsi son westam son tan pèdi paske kòmsi lap mache li ap boule kou an pandan se tan se pa pou di vreman ke e li ap vreman fè kalafre. Li ap ba w yon bagay ki pi enpòtan. Ok. Pa pale twòp, m pral montre nou 2 imaj pou m montre nou sa ki fè sa. Pral byen m di nou, depi nou wè kòmsi gen glas nan sistèm nan anndan oubyen deyò a, something wrong. Kòmsi nou bezwen vrèman tcheke pou nou wè sa ki fè sa. Pase li ret la, depi nou wè l ap mache, se kouran ki nan boule, se li pa vrèman li ap janm fè kalafre vre bay sa yo. Ni ankò mye pou ke nou ta fè gade l. Bon m ap montre nou on ti efè, youn ke. Mwen kontre la, m pral ba nou on ti imaj pou ke m moutre nou kòman glas la fèt nan kò la e m ap moutre nou sou anba l tou, jan anba l pa bon, anba l vrèman lèd, li fè li bon. Sa vle di depi wè kò ou gen tan rive nan nivo sa, pa ba tèt ou manti, ou bezwen pou l pou l chanje ok. So see you next time nan next video, so m pa pale twòp, ban m ba nou imaj lan, lè nou fin gade l, n a wè sa ke m ap di nou an ok, sa m t ap esplike nou an. Ok mèsi a tout moun ki t ap gade, ban ke m ba nou imaj la pou nou kapab wè ok. Thank you. Nou wè, nou wè glas yo. Nou kapab idantifye glas yo. Nou wè jan kò la ye la. Sa ye son kò kò sa pa bon ankò. Li pa travay byen. Paske depi wè kò la ki tap kenbe glas konsa ou wè kòm si li bagay ou se sèm ou kapab bezwen gaz. Ou kapab gen lik nan kò la. Epi nou wè jan kò la rouye. Ok. Gade jan kò la rouye. Nou wè jan l fè glas tout kote. Tout kote fè glas. Nou wè jan l fè glas yo. Bon m moute. Bon m moute nan kò nou wè. Nou wè jan sa bon, nou wè bò sa li bon, nou wè glas yo anba, nou wè glas. Gade glas nou. Nou wè glas. Nou wè glas tout anba li. Sa vle di wè nan nivo sa. Li pa bon. Nou wè glas nan tout sa. Nou wè glas. Banm pran. Banm montre nou anba. Gade sa pou nou wè. Eske nou wè jan kòy sa pa bon. Gade, nou wè glas. Nou wè limon. Gade anba l. Nou wè jan anba l wouye. Sa vle di depi ou wè l konsa la a, li pa ap transpire byen. Sa vle di se yon tan pèdi. Se boule kou an. Wez lajan, wez time. Depi yon kòy gentan rive nan nivo sa a, li klag. Li pa mache byen. Sètadi ke se gaspiye kou an. Ou wè anlè a. Se gaspiye kouran epi epi kouran ap moute, bil ou ap moute byen chè pandan se tan nou gen dwa gen lik la, gen dwa gen tout bagay. So, sètadi ke mwen byen kontan m esplike nou sa ke m ap esplike nou an, mwen fè nou efè a. Nou wè, nou wè anlè a, nou wè limon, sa vle di ke nou wè ke. Se pa yon bagay ki mache byen. Depi w wè l gentan konsa li klag, sa vle di sa pa bon ankò, gen dechan ou pap ka ranje l. Kenpòt sa w fè ladan l ap toujou bay difikilte. Mwen tout anba se limon, tout anba wouye. Ou kapab jès fè yon chans ou fè yon ti travay ladan l, men pa yon bon travay pou lontan paske se pa yon bagay ki bon li. Depi w wè l gentan nan nivo sa la, ou pran chans ou fè kèlke ti travay ladan l men. Humm guys kodim di nou se wes lan se tan pèdi pa gen anyen ke w kapab fè la se gaspiye kouran gaspiye bagay mwen byen kontan ke m montre nou wè kote m met tèt mwen pou m montre nou m antre anba pou m montre nou travay la so l vrèman enpòtan lè nou wè kòmsi yon moun ap esplike nou m ba nou de prèv de zide nou wè. Sa ke m ap esplike nou an. M bon ti moute nou anlè, anlè a ankò. Nou kapab wè la, nou wè jan l ap fè dlo. Sa vle di ke depi nou wè isi a tou dayè, nou wè l ap fè dlo, nou wè glas sou anndan l. Ban m pran bout glas montre nou. Nou wè glas. Nou ka pa bwè glas sa yo. Sa vle di ki ou pa ka gwo espri k ap mache pou w gade glas nan men w. Sa vle di depi w gen tan rive nan jan de sitiyasyon sa yo, something not right, li pa mache byen. Sa vle di ke espri sa a, hasta la vista, se yon espri ki merite chanje. Chanje, kèlkeswa sa w fè ladan l, li pap janm bon. Aprè de twa mwa l ap ba w menm pwoblèm nan kò paske kò w la pa bon ankò. Kò sa a gen tan stag. Ou rele yon bòs vin nan sa, bòs la ap ba w ti travay, 2 mwa, 3 mwa aprè sa, kou sezon bizi a kòmanse, wa retounen nan menm travay la ankò. So, nou wè? So, m di thank you a tout youtubè m yo ki t ap gade, ki wè videyo ke m ap patisipe avè nou, nou kapab like and share, so see you next time, m ap toujou kapab prepare de imaj ki pi bon pou nou, pou montre nou de bagay ki pi. enpòtan nou kapab subscribe nou kapab like nou kapab share e si w gon bagay ki bon ke nou renmen nou kapab text mwen tou kite mesaj mwen nan chanèl la pou ke si nou gon enfòmasyon nou bezwen konnen gon bagay nou ta renmen konnen defwa m gen dwa konnen mwen ba nou repons lan si ke m pa konnen m gen zanmi ke m ka rele ki kapab banm enfòmasyon kapab banm esplikasyon de petèt Kesyon ke nou poze ke nou pa konnen an Men kanmenm thank you so much a tout moun ki tap gade so see you next time bye bye se te zanmi paul acteur paul a Johnny Paxi thank you so much bye.